Hello bonjou bonswa se zanmi pa ou Jean Baptiste Michelet sa nou gen pou ou jodi a 3 rezon ki pwouve li pat janm zanmi w 3 rezon ki pwouve li pat janm zanmi w aww rezon nimewo 1 depi si gen pwoblèm antre 2 zanmi youn mete tout ti koze yo nan lari li pat janm zanmi w.

Ou fè pwogrè, swa ou leve an dinite, ou pran pwomosyon, li pa two kontan oubyen li pa kontan ditou, li rete nit, li pa t janm zanmi w. Sa nou ka di w, kale je w. Kale je w souple. Kale je w. Twa rezon ki pwouve li pa t janm zanmi w. Or, nou wè zanmi trè, trè enpòtan pou zanmi. Zanmi se yon moun ou ka rakonte tout afè ou. Zanmi se yon moun ou ka pataje ide ansanm avè l. Li ka konnen tout sa wap fè. Se yon moun ki ka konnen tout vire tounen w. Se yon moun nou ka di an dote tèm ou lage bwat sekrè w nan men l. Nou konnen nan zanmi an tou gen gen gen gen nivo nan zanmi. Chak zanmi gon nivo, gen zanmi ou ka rakonte tout afè w, gen zanmi ou pa ka rakonte tout afè w, gen zanmi se blag sèlman ou ka ba li, gen tout kalite zanmi, gen zanmi se manje sèlman ou ka manje ansanm avè l, gen zanmi se kòb sèlman ou ka prete l, gen zanmi se yon konsèy sèlman li ka ba ou, ou ka ba li, chak zanmi yo nan kategori pa yo. Sa ki genyen nan zanmi e lè w pafwa ou ka lage tout ou menm ba yon zanmi annapre gen bagay ki vin pase ou tande plenyen oswa ou di moun nan trayi w oubyen m pa t kwè sa pou entèl gade kijan l sèvi avè m mwen te fè w konfyans o sitou pou mo konfyans lan nou toujou itilize l nan zanmi men e konnen nou pa konnen lè w defini mo yo gen yon seri de vokabilè yo twò yo gen twò gwo Enpòtans, Nou pa ta ka envesti yo nan moun. Se tankou lamo konfyans. Gade moun nan ap di ou trayi konfyans mwen, jan m te fè w konfyans. Non, konfyans konn ki sinifi avèk, nou gen fideo ki vle di fwa. Lè ou met konfyans ou nan moun, se mete ou mete lafwa w nan moun nan. E lafwa, li vrèman, se yon gwo envesment li ye. sorry, se yon gwo investment li ye, ou pa ka investi l nan yon moun, ou pa ka investi lafwa w nan yon moun, sètadi lè w di w fè yon moun konfyans, se lafwa w ou envesti nan moun nan, kèk moun nan te zanmi w, kèlkeswa nivo moun nan te ye, ou nan relasyon an, sètadi ou ka fè yon moun kredi, ou fè l kredi pou sa l fè deja, petèt ou ka gen, ou ka ba l yon avangou, oubyen, kòman m te ka di sa?

Nou gen fideo ki vle di fwa. Sètadi lè w fè yon moun konfyans, se lafwa w ou mete nan yon moun. Nou di lafwa, se yon bagay ki fè pati, se nan yon èt pi siperyè ou kapab envesti lafwa w. Nou di Zanmi li te ou pa ka pa gen zanmi kilès moun fò w gen zanmi fò w gen moun ou gen lyen ou gen rapò ansanm avèk yo jis pou ou bouje nan lavi e sa k fè nou di lè w gade nan ekran videyo w ap wè kote nou di kale je w souple a on pakèt pwen desklamation wè gen kè ki separe an 2 wè gen kè gen flèch ki antre ladanl sa pwouve wi nan lavi moun ka pran kou gen anpil zanmi ki pran kou k bay kou tou ou konprann men nan lavi se kale jew si w pa kale jew lè wap vin kale jew la lap two ta pou ou ou dwe kale jew ou dwe kale jew poukisa poukisa w dwe kale jew ou dwe kale jew pou konn nan ki anviwònman wap viv. Ou konprann? Lè ou kale je ou, e kòmsi ou ouvri sa k rele konsyans ou. Ou ouvri sa k rele konsyans ou. Ou ogmante konsyans ou. Pase konsyans ou se li menm k ap fè ou konnen nan ki anviwònman w ap viv. Konsyans lan e li k ap fè ou konnen nan ki anviwònman w ap viv. E lè ou koumanse kale je ou anpil tou, sibkonsyan ou koumanse ap reveye, nanm ou ap reveye, lespri ou ap reveye, sèvo ou tout bagay sa yo ap reveye. Pase ou dwe konnen nan ki anviwònman w ap viv. Se sak fè nan lavi ou dwe kale jew. Or nou gen pre pre pre premyè rezon lan depi si gen pwoblèm antre 2 zanmi youn mete tout ti koze yo nan lari li pat janm zanmiw nou wè gen gen gen anpil moun sa rive sa ki gen nan relasyon nan moun ki gen nan zanmitay ou byen nan relasyon nan lyen rapò moun gen avè gen ansanm avèk lòt moun. Gen bagay on moun diw se ou menm li diw sèlman e ou menm li dil sèlman gen bagay on moun diw se li se ou sèl ou menm li dil sèlman el gen lòt moun pafwa ki pi klo ki pi gen plis rapò ansanm avèk li li te gen dwa di ou el pa di yo ou wè sa avèw li di sa demen si Dye vle Si nou ta vin tonbe nan yon dezakò, nou ta vin pa zanmi ankò, nou vin, oubyen nou tonbe nan yon nivo nou youn ap joure lòt, gen bagay moun nan te di w a nou de, ou pa dwe janm repete. Ou pa dwe janm repete. Meton nou t ap goumen, meton nou youn t ap kase tèt lòt, meton nan nivo zanmi an ta vin dejenere, gen bagay ou pa dwe repete. Gen bagay yon moun di w li dou a nou de, ou pa dwe repete l nan kèlkeswa sikonstans. E sa k fè lè w vin repete yo kounye a sa pwouve w pa t janm zanmi moun nan. Se woulib ou t ap pran sou do moun nan. Se afè ou t ap regle sou do moun nan. Se avantay ou t ap chache sou do moun nan. Men w pa t janm zanmi l. Bon, m pa konnen kote dlo a tonbe, kote, kouman yo di an, kouman, kote l tonbe, l tonbe, m pa konnen. Men e pa sou sa nou rele. Men tout sa nou, tout, tout videyo nou se pou dezi kè nou, se pwomote relasyon imèn, se pwomote moun e pou nou youn konprann lòt, e se pou nou youn aprann a padone lòt, youn aprann a konprann lòt. Tout dezi m se pwomote, men pa pou di An bon kreyòl se voye toya sou moun, se pale pou gran mèsi, eksetera. Dezi nou se ke nou wè moun yo ini, ke kè yo ki ouvè, yo ki separe youn a lòt yo, ke yo rekole bak nan plas yo, ke yon inite etabli ankò, ke flèch ki genyen nan mitan kè youn pou lòt, ke flèch la soti, kè yo geri, lè fini lyen yo, rapò yo reetabli. O nou avanse pou pi devan. Pase plan lèlmi an se fè nou dezini. E lèlmi an pa vle wè kote moun ini. Se sa k fè l antre nan mitan yo, l lage deziyon, l pa vle moun viv byen youn a lòt. Menm o nivo fwaye, menm nan kèlkeswa nivo lyen rapò lòm gen a lòm. Objektif lèlmi an se pou nou pa rete an, pou nou pa, pou pa gen relasyon ki retabli vrèmanvre. Plan lèlmi an se pou tout bagay yo ap mache klopiko ban. Se pou nou pa fè pwogrè youn antre lòt vre. Se plan lènmi an. Zafè nou di depi si gen pwoblèm antre de zanmi, youn mete ti koze yo nan lari, li pa t janm zanmi. Pase nan relasyon, nan lyen, nan rapò ou gen avèt yon moun, lè yon moun fè w kredi, oubyen nan mo youn itilize fè konfyans ke m pa dakò, sa se yon mo ki twò, ki gen twòp, twòp gwo enpòtans pou w ta itilize l pou yon moun, pou w fè yon moun konfyans. Nou di w pa dwe fè yon moun konfyans, ou dwe bay moun nan kredi pou jan ou wè l ap viv ansanm avè w. A, m gen dizan avèk entèl, pandan dizan men kijan relasyon an ye. Ou ba l kredi pou dizan an. E pandansetan ou pa konn kijan demen si Dye vle ap tounen. Nan kèlkeswa relasyon, se jere tan w ap fè a. Tan moun nan chita bò kote w l ap pale avè w la, pale avè l byen. Ou byen konn kijan demen si Dye vle ap ye pase demen si Dye vle tout bagay yo ka tounen an ke de pwason tout bagay ka vire tèt anba se sa fè se tan w pase deja yo avèk tan w ap viv kounya la menm nan se li menm ou ka konte se li menm ou ka bay moun nan kredi pou li men lè w al nan fè yon moun konfyans Ou son moun ki avèg nan relasyon ke ou ye a, kèlkeswa zanmitay la, kèlkeswa eskize lyen rapò ke ki ta gen la, paske nou di konfyans lan son, son, se, se, se mete lafwa ou nan moun nan, e ou pa ka mete lafwa ou nan moun. E zafè nan mitan labib la, nan mitan kè labib la menm, wè la li di malè a lòm, ki konfye nan lòm. Sa fwa pa ka konfye nan lòm paske konfyans ki di konfyans di lafwa. Men ou ka ba yon moun kredi pou nonm de tan ou gen ansanm avèk li kòm zanmi, ou wè ki jan nou viv, pou movè moman nou pase ansanm, nou toujou la. Nou gen 5 an ansanm, 10 an ansanm, etanke zanmi, ou wè nou toujou la, nou youn konprann lòt, nou pale, nou sipòte youn lòt, ni nan bon tan, ni nan move tan. Bon, ou ka bay moun nan kredi pou sa. Ou ka ekri menm yon chapit, 2 chapit, 3 chapit. Ou ka menm ekri yon liv menm. Yeah. Men nou di li pa bon lè yon moun se zanmi w, gen anpil bagay li pataje ansanm avèk ou. Se ta di li lage sekrè kè l, sekrè lavi l nan men w. Tout li menm, li livre li menm a ou menm. Pandan se tan kounye a, pa rapò yon ti pwoblèm ki pase, yon ti zen ki pase, kounye a la menm ou pran tout sa moun nan te di w la ou lage l nan lari. Ou pran tout konpòtman moun nan te konn viv ansanm avè w lage l nan lari. Se li k te alèz avè w, ou pa t janm alèz avè l. Ou te sou blòf ansanm avè l. Gen de bagay yon moun pale avèk ou, meton nou t ap goumen youn ap kase tèt, meton nou ta rive tribinal, gen bagay ou pa dwe repete. Paske nan epòk, lè l t ap di l ansanm avè w la, l te fè w anpil kredi. E sa k fè l te ka pataje ide l ansanm avè w. Li te fè w kredi. Si l fè w kredi, ou pa ka pran kredi sa a pou w gaspiye l. Se kraze moun nan sou tout fòm. Ou pèmèt li pa. Gen moun. Lè l gen yon zanmi oubyen yon moun li mete afè l nan lari, li pa janm, li vin sansib pou l gen lyen, rapò ansanm ak lòt moun. Moun nan vin fawouch nan lavi, nan kominote kote l ap viv. Men swa nan travay oubyen lakay li, nan lekòl oubyen kèlkeswa. Li fawouch a moun. Wè gen moun ki pa vle pran pa ankò a moun menm. Pase moun nan vin tounen nan yon nivo, li vin tounen yon chat, li pran, li pran dlo cho, li mèt wè dlo frèt, li kouri. E pa fòt li. Pase gen de kou w pran nan men yon moun, gen de kou w pran nan men yon moun pou jan nou te konn ap viv byen, ou pran tan, swa nou manje nan menm asyèt, nou mete rad ansanm, gen zanmi ki menm mete rad a zanmi. Ou konprann? Gen zanmi yo chè bagay, yo mete bagay, pye yo ansanm avèk zanmi. Yo manje nan menm asyèt, ou pa konn kilès ki sa pa lòt, kilès ki pa pa lòt. Epi tande men Sidyele wè se moun sa. Gen zanmi k pwomote zanmi, gen zanmi k ede zanmi fè pwogrè, gen zanmi k ede zanmi rive. Ou wè lò moun sa fin rive nan yon degre, li vin pa zanmi w ankò, li vin ap mal sèvi yon fason, eksetera. Ou wè moun sa pa t janm zanmi w, ou konprann? Li pa t janm zanmi w. Pase gen, gen, gen, men gen, gen de bagay yon moun pataje avèk ou. Si ta vin gen pwoblèm demen si yo nan relasyon an, bagay sa yo pa bezwen repete. Ou konprann yo pa bezwen repete e ou pa janm konnen. Gen zanmi ou gaspiye, demen si Dye le a zanmi sa ou al rankontre ankò pi devan. Pase gen moun Bondye mete sou wout ou pou ou menm. Pandan se tan avè nan mal nan move konpreyansyon mal konprann pou mal pa konprann ki sa lavi a pote. Tout moun ki ta moun ki sou wout ou pou ou menm, kounye a ou pouse yo. Ou konprann? Li pa bon. Deja, sa nou vle di nan premye pwen an, se ke lè yon moun zanmi ansanm avèk ou, lè yon moun fè w anpil kredi, lè yon moun pataje bagay sekrè l, anndan kè l, nan fon kè l ansanm avèk ou, kèlkeswa sikonstans, kèlkeswa sa k ta genyen antre nou de, gen pawòl moun nan di w, pa mete l nan lari. Paske li te fè w kredi. Li pale an li pale a fè l ansanm avèk ou. Pa mete l sa l te konn di w yo nan lari. Pafwa konn gen menm pri a peye. E gen de lè pa menm pri. Pri ki konn ap peye yo pafwa ooo pa pou pa pou di se nan nivo ayisyen bagay maji oubyen malfektè oubyen non. Gen de lè se lanati menm ki frape. Pase gen moun ki konn ini ansanm avè w se lanati ki ini moun nan ansanm avè w wi. Ou menm ou menm nan mal nan moun mal konpreyansyon ou, jan w aji, jan w vin sèvi, piske lanati te ini l avè w, gade kijan w vin sèvi, lanati vin frape w ankò wi. Paske se lanati ki te ini l avè w. Gen moun, se Bondye ki met moun sa sou ou tou. Relasyon sa yo pa brize yo. Gen moun se Bondye ki mete l sou ou tou pou depanne w kote w ye a, pou rale w nan tou mete w deyò. An pito ou menm ou kraze, ou kraze lyen sa a, ou kraze rapò sa yo, pa rapò yon bagay, pa fwa, nan, nan, nan, nan, nan zanmi an, ou byen nan, sa ki genyen nan zanmi, gon, gon egzamen, gon tès ki konn bay. Pa fwa yo tou le de konn pa pase tès yo. Ou byen youn pa pase tès la e la zanmi an pral kraze. Pase nan egzamen ki genyen, nan zanmi ou byen nan lyen rapò a, gen egzamen, gon egzamen, gon tès pou nou pase. Ou byen nou di an bon kreyòm, gon batèm de fe ki pou pran nan zanmitay la. E swa zanmi an vin pi soude ou byen l tou kraze. Pandan batèm de fe sa a konn gen movèz konpreyansyon, ou wè zanmitay la tou kraze nan batèm de fe a. Paske se apre ou fin, apre yon, apre yon, apre yon, yon move moman ansanm avèk yon zanmi, kounye a ou pral konnen si zanmi a ap kontinye oubyen si zanmi a ap kraze. Nou di nan batèm de fe a, pou zanmi an ta vin pran yon ekstansyon oubyen pou zanmi an soti nan yon faz pou l antre nan lòt faz, kounye a la menm, Zanmi an konn tou kraze. E la pou wè wi. Pase pou ou konnen si ou gen zanmi, e lò pwoblèm yo, e nan mitan pwoblèm nan, nan mitan e bagay ki pa mache antre ou menm avèk zanmi an, jan ou wè zanmi yo e ap jere sa, jan, jan, jan, jan nou chache yon fason pou nou pote yon solisyon. Oubyen yon dezagreman, zafè w ak yon zanmi, se nan mitan batèm defen sa. Konn gen moun ki gen bon rapò, lyen ansanm avèk moun, nan mitan yon batèm defen, pou zanmi an ap sòti nan yon faz pou l antre nan lòt faz, oubyen pou l sòti nan yon dimansyon pou l antre nan lòt dimansyon, ou wè zanmitay la konn tou kraze. Moun sa yo konn vin lènmi pou, an bon kreyòl, yon lènmi pou tè. Men nou di sa ki trèzenpòtan, sèke lè w gen yon zanmi, li rakonte ou afè li epi tan gen pwoblèm nan mitan nou fè efò pa mete sal te konn di w yo nan lari li lè w aji konsa sa pwouve ou pat janm zanmi l se li k te zanmi w se li k te fè w kredi. Ou pa t janm zanmi l. Petèt se woulib ou te gen dwa ap pran sou li, petèt se fawouch ou te konn ap ba li, oubyen fawouch atestan ke ou te pran zanmi an alalejè, ou pa t bay sa valè. An, se li ki te zanmi w. E li ki te fè w kredi, men ou pa fè, ou pa t fè l kredi. Se li menm ki te livre kè l ba ou, men ou menm ou pa t janm livre kè pa w a li menm. Sètadi pa t gen yon resipwosite, pa t gen yon lyen, pa t gen yon rapò vre an dotre tèm.

Yeah! Se nan mitan, pafwa se nan mitan sikonstans, nan mitan movè moman, nan mitan lò bagay yo nwa, nan mitan lò tout moun pa konprann ou, e lè sa ou pral konnen kilès ki zanmi w. Nan mitan lò tout moun ap pale w mal, nan mitan lò tout moun mete w atè, e lò nan moman sa yo. Wap konnen si w gen yon zanmi vre. Pase gen zanmi lè l wè w nan pwoblèm li tou pwofite. Lè w ap denigre w li menm lap denigre w tou. Lap mal konprann w tou. Gen zanmi ki te zanmi moun ki konn ap manje ansanm, bwè ansanm, bay blag ansanm, ri ansanm. Petèt fè devwa ansanm, pataje kòb, youn ap prete lòt, youn ap sipòte lòt. Pandansetan, lò lòt moun ap denigre moun sa, tonbe ap joure moun sa, ou wè, o, pafwa zanmi sa, e li menm ki tonbe, pafwa se li menm ki konn ap bay, e li ki konn ap fò, pafwa, se sa k fè Ayiti, se sa k fè m di Bondye mèsi m Ayisyen, paske Ayisyen gen pwovèb, gen anpil bagay ki pou fè w konnen, paske yo di w, si anndan an pa vann ou, si moun ki pa anndan ki konnen w lan pa vann ou, Deyò pap ka achte, pap ka konnen, yo pa konnen sa kap pase. Se anndan k ba yo, se bon zanmi w, se moun ki close avè w, moun ki pwòch ou, moun ki gen rapò, lyen ansanm avèk ou, se yo k ba yo. Men lè w nan sitiyasyon konsa, ou wè gen moun kap denigre w, moun kap joure w, moun kap pale w mal, ou wè zanmi sa pafwa se li menm kap pote ale pou yo fè pale w mal la pi mache. Ou konprann? E l tonbe ap denigre w tou. Pafwa l konn ap denigre w an tapi nwa, an kachèt, moun pa menm konnen, petèt se li kap bay pawòl anba. Yon moun sa li pat janm zanmiw. Gen moun se woulib yap pran. Gen moun se paske l wè w son bon pye mango gen anpil mango l ka manje li la lap woule bò kote w la. Men kè l, nanm ni, espri l pa janm pou ou. Sa fèl lap regle. E sa fè nou di kale je w souple. Kale je w nan relasyon w ye a. Kale je w avèk zanmi w gen bò kote w. Kale je w, kale je w. Yeah. Si lè w, si lè lòt moun ap denigre w, swa nan mitan moun, Oubyen nan sosyo, nan rezo sosyo. Nou wè nan rezo sosyo pafwa pwòp zanmi w. E li menm k, bon gen zanmi, moun, zanmi an menm e li menm k ap bay pawòl. E sa fè nou di, se, nou pa di pou yon moun fawouch tankou pou yon moun pè moun, pou vin, pou sansib eksetera. Men ou dwe konnen anviwònman w. Meyè fason pou konn nan anviwònman w ap viv la se kale ou dwe kale je w souple. Kale je w. Pa ret je fèmen. Ou pa ka met ret je fèmen pou kite yon moun ap kondi, ou pa konn kote l pral lage w nan tou. Kale je w nan tout sikonstans, kale je w. Kale je w e lè ou eveye konsyans ou. Konsyans lan lè w eveye l. Lè w eveye, travay sou sibkonsyon ou. Travay sou nanm ou. Nan mo nou di se tout la emosyon yo chita, se tout la pati entèlèktyèl, pati entèlèk pou ou kapab aprann, konesans, tout bagay yo chita nan nanm ou. Ou konprann? Espri a li menm, se li menm ki konekte w a mond envizib. Oubyen avèk lesyèl, oubyen avèk Bondye, oubyen nan sa w kwè, nan sa w ap sèvi. Espri a li konekte w. Nanm nan li pèmèt ou aprann, e li emosyon, chwa w yo etc. E sa fè nou di kale je w! Kale je w! Pase e lè w a nan pwoblèm w ap konnen si w gen bon zanmi. Yo di nou sa an kreyòl. E sa fè lè yon Ayisyen tonbe nan pwoblèm yo te dwe kale w met sou li. Pase nou gen twòp bagay ki pou fè nou konprann. Pase sa yo te, nou di Bondye mèsi zansèt nou yo te kite sa yo pou nou. Pwovèb sa yo. Paske chak grenn pwovèb ayisyen li evalye a yon kou yon moun k ap pran yon nenpòt bachelo, degre oubyen mastè. Yè chak grenn pwovèb. Ou konprann? Se lè w va nan pwoblèm w a konn si w gen bon zanmi. Yo di w si anndan pa bay ou, deyò ou pap ka konnen, pa ka jwenn eksetera. Ou pap ka achte. Zafè yo di an kreyòl toujou di w bouch manje tout manje, li pa pale tout pawòl. Paske gen de bagay zanmi tou, gen de bagay yon zanmi rakonte avèk ou, se pa pawòl pou ta vin pale kèlkeswa lè sikonstans, kèlkeswa jan zanmi an ta vin detounen de mèsi de ve, pawòl sa yo dwe kenbe w la. Ou pa ka gen zanmi w ki te konn pale pawòl avwa nou de, kounye a se ou menm k ap vin denigre zanmi sa nan rezo sosyo. Ou fè yon abi. Pito tout moun te pale l mal men se pa ta ou menm. Ou pa konprann? Gen de zanmi, gen de bagay moun nan te konn ap di w, pafwa li te konn chita sou kabann lakay ou, li chita nan salon lakay ou, oubyen ou chita nan salon lakay li, oubyen nou yon kote nou rankontre n ap pale etanke de bon moun, etanke de moun serye, de moun ki gen tèt nou byen plase sou zepòl nou. Kounye a pou wè se ou menm ki moute nan rezo sosyo pou w ap pale moun sa a mal, pou w ap denigre moun sa a, kote pakèt lòt moun ap pale l mal ou menm w ap sipòte osi nan pale mal la, M kapab di w ou se yon mechan. Mechan ki sa? Mala sinifi movèz. Yon moun ki mechan, yon moun k ap fè sa ki mal. Yè. Zafè nou di, kale je w. Yès, ou dwe leve tèt ou. Leve tèt ou souple. Ou pa dwe mache tèt anba. Mache tèt atè. Yeah, ou pa dwe ap mache tèt atè. Kale je w, kale je w, kale je w. Trè enpòtan. Yeah. Nou ou di ou di sa, sa, sa di pou wè on, on, on, on, on, ou gen, ou, ou gen zanmi, ou wè kounye a se li menm ki, ou te konn ap pale pa w la vè la nou de. Kounye a ou wè se li menm ki vin kanpe nan rezo sosyo Ap pale w mal jodi a. Tout ti sa w te konn ap di ansanm avèk li yo. Kounye a l ap vin di w men ki jan de moun ou ye. Men ki jan de moun li ye. Men ki jan de moun. L ap vin pale tout bagay ou te konn ap pale avè l. Sa fè w mal lè konsa. Ou pa konprann? Se sa k fè w dwe kale je w. Kounye a tou nan lavi w dwe pridan tou. E pa tout bagay ou genyen pou w ap di moun. Epa tout pawòl ou dwe anvan pou pale avè ton moun ou dwe fon travay ou dwe fon analiz anvan pase ou dwe konnen nan zanmi an ki lyen rapò ou dwe ou dwe klase tout zanmi ou dwe mete moun nan tankou m te ka di sa ou dwe fè an ou ou ou ou ou ou ou ou dwe ka ou dwe konnen ki tout zanmi ou dwe mete yo nan kategori pase ke an gen zanmi E sèlman ou kapab di l ou bezwen yon 2000 dola prete, li prete w li, ou remèt li. Gen zanmi ou sèlman ou ka di l, monchè m bezwen w travay la. Gen zanmi ou ka mande priyè, men ou pa ka fè anyen ankò ki priyè ou mande la. Ou dwe mete zanmi yo nan kategori. Pa paske moun nan se zanmi w, li byen zanmi w, oubyen l ap manje nan menm asyèt avè w, ou panse ou ka di l tout pawòl, non! Ou gen zanmi pou pale tout pawòl. Ou gen zanmi pou pale pawòl manje. Ou gen zanmi pou pale pawòl edikasyon. Gen zanmi ou pa ka di l ou pral lekòl. Gen zanmi e fè l w ap fè l konnen sèlman w ap gradye. Gen zanmi nan lajounen w ap ba l blag, epitou leswa w ap etidye, epi l pa janm konnen. Gen zanmi ou pa ka di l ou pral marye. Gen zanmi ou pa ka di l w ap pati. Ou konprann? Se tann jou a rive, si se èpòt l ap mennen w, ou di l, ou di l, m pa t konnen moun ti ap regle. Pase, nan pale, ou gen dwa ap mache sou liy delivrans ou, nan pale ou soufri anpil nan wout anvan ou delivre. Petèt menm jan a Jozèf, m pa konnen. W ap delivre kanmenm wi. Men, Wap wap pran anpil egzanp, wap pran anpil leson nan lavi nan rakonte. Nan rakonte. Se sa k fè ou dwe pridan nan lavi. Ou dwe pridan, ou dwe pridan, ou dwe pridan. Pase gen, si w ap konnen si w gen zanmi vre, e lè w nan pwoblèm. E lò tout moun ap pale mal. Pandansetan gen anpil pawòl moun yo ap di, yo pa t ap ka konn pawòl sa yo si zanmi w lan pa t di yo. Ou wè zanmi an parèt li kanpe nan rezo sosyo, l ap denigre w menm jan a lòt moun yo. Li pa t zanmi w. Se sèlman yon moun ki t ap pale ansanm avèk ou. Yon moun ki t ap ba w blag chinwa. Li pat zanmi w. Zafè w nan lavi w dwe pridan. Ou pa ka fè moun konfyans, zanmi konfyans. Ou dwe bay moun nan kredi pou jan l te konn viv avè w pou ennan, pou dezan, pou dizan, pou senkan. Pou avèk jan li ye kounye a la. E w ap jere tan kounye a la. Yon zanmi vin lakay ou, chita, ba l tout respè l, nou pale, apresa li ale. Jtoujou jere tan mentenan tan kounye a la e li menm pou jere a zanmi pa fè ou paka fè yon zanmi konfyans pou demen si demen si yo pa konnen ou paka fè zanmi konfyans paske konfyans vle di lafwa lè ou fè zanmi konfyans se lafwa ou mete nan li se sa fè nan relasyon yo nan zanmitay yo nan lyen rapò ou gen ansanm avèk moun ou pa dwe inosan fòk gen lespri bon konprann trèzenpòtan.

Gen de lè se lespri Jida an k antre sou li wi. Gen de lè moun nan vle viv ansanm avè w, moun nan vle rete zanmi w wi, li vle zanmi w wi. Gen de lè moun nan konn zanmi w, pase toutan w wè lè w nan zanmitay, toutan moun nan ap pi pre w, li pi frajil. Ah bon, m di Bondye mèsi. Nou di nan zanmitay, toutan moun nan pi pre w, li pi frajil. Li pi ka sote w. Li pi ka kreye nenpòt konplo. Li pi ka pase se toutan l pi pre w, espri Jida ap plis antre sou li. Bon bagay, se pa fòt li non pafwa. Pafwa se lespri. Men sa, se sa k fè nan zanmi, ou dwe gen lespri bon konprann pou n ka jere zanmi an. Lè w gen zanmi se pou nou gen lespri bon konprann pou n ka jere l. Pase toutan zanmi an pi pre w, li plis frajil. Kenbe mo sa yo, kenbe sa trè enpòtan. Sa fè nou di videyo yo pataje al zanmi, pataje, pataje, pataje. Aww Yeah Ann ale, ann ale nan twazyèm pwen an, ann ale nan twazyèm pwen an. Twazyèm pwen an, si lè ou wè. Ou fè pwogrè. Swa ou leve an dinite, ou pran pwomosyon, li pa twò kontan, oubyen li pa kontan ditou, li rete net, li pa janm zanmi w. Pou byen konnen si yon moun se zanmi w, e lè w regle yon bagay serye. Tankou la ou di l, o, m pral lekòl wi pou wè kijan l ap bo atitid la. Ou konprann? Fidbak la. Lè w di l, o, m achte yon kay wi, w ap wè kijan l rete. Lè w di l, o, o, o, o, o, kouman kèt la, o, m ouvè biznis lan wi, w ap wè kijan l aji. Kòm tout bagay sa yo pafwa l konn natirèl nan zanmi, men an menm tan lè yon zanmi se zanmi pa w, yon zanmi ki wè pwog, pase lè w gen zanmi, se yon moun ou ka rakonte afè w, petèt tout afè w, sa depan de zanmi, pase gen, nou di zanmi yo, fò nou ba yo, fò nou met zanmi yo an kategori. Lè nou pa met zanmitay yo an kategori, nou kòmsi nou aji mal, pafwa gen de lè e nou menm ki fè koz moun nan fè nou mal tou paske nou fè tò a tèt nou. Gen de lè gen bagay ou rakonte an anvè ton moun, kounye a ou wè jan moun nan vin ap sèvi, se ou menm ki fè tò a tèt ou. Se ou menm ki koz. E pa fòt moun nan. Paske chak zanmi gen afè pa yo. Gen zanmi, zanmitay la ou dwe genyen yo mete yo an kategori. Gen zanmi ou ka pale tèl bagay avè l, gen gen zanmi ou pa ka di l pawòl la avan. Gen zanmi sa aprè ou vin di l pawòl, ou vin di l. Gen zanmi ou pa ka di l ou pral fè tèl bagay. Gen zanmi ou dwe di l ou ou fè tèl bagay. L ap mande w kilè, an an moun ou ba l on bagay kenbe kanmenm. Paske se pa tro gen de lè ou menm ou lè w gen plis bon konprann ou dwe sipò ou dwe anmweyy ou dwe po o. Ou dwe fè efò pou kenbe relasyon an. Ay lè w gen lespri bon konprann. Yeah. Paske si lè w wè w fè pwogrè, konprann ou leve an dinite. Tankou ou leve an dinite nan kèlkeswa nivo w. Tankou ou gendwa pran yon pwomosyon nan travay ou. Oubyen ou te gendwa yon ti fidèl, sorry, ou te gendwa yon senp fidèl nan legliz ou, si w vin yon dyak, oubyen ou vin yon pastè. Oubyen si w pa yon pastè, ou vin yon bishop. Ou konprann? Ou vin pran yon lòt pwomosyon nan lavi. Ou vin, bagay yo vin chanje. W ap gade pou wè, e lè sa w ap wè ki lès, ki jan, sa k ap kontan, sa k ap fache. Moun ou ap wè, moun ou te konn manje swa nan menm asyèt, moun ou te konn rakonte afè w, moun ki te konn vi prive w, moun ou te bay anpil kredi. Pou wè kounye a se yo menm k ap kanpe, k ap denigre w, k ap denigre w tou. Ou konprann? K ap mal pale w osi. Olye pou ta sipote w, yon pitan se. Se talonnen y ap talonnen w. Nou dwe pridan a moun sa yo. Se sa k fè nou di kale je w, leve tèt ou wo, gade anviwònman w. Ok, nou di Bondye mèsi. Bon, twazyèm pwen an nou kwè nou al avè l vrèman vit. Se lè ou wè. Ou fè pwogrè, swa ou leve an dinite, ou pran pwomosyon, li pa, zanmi an pa two kontan, oubyen li pa kontan ditou, li rete ne, li fè tankou li pa konprann sa k ap pase a, li pa la pou l sipòte w, li pa t janm zanmi w. E sa ou bezwen konnen. Pase, e lò faz yo chanje, w a konn kijan, kilès ki te zanmi w. Lè w bay, lè w sot nan yon nivo a yon lòt nivo, w a wè kilès moun ki te zanmi w, kilès ki te avè w, kilès ki te pou ou. Pase nou di gen 2 kategori zanmi, gen zanmi ki pou ou, gen zanmi ki avèk ou. Nou di zanmi k pou ou yo, kèlkeswa lè sikonstans, kèlkeswa jan bagay a ye nan lavi. Gen zanmi ou konn gen 2 zan, 1 an ou pa janm pale avè l nan telefòn, men depi ou annik rele l la boum, li reponn. Li pa tande w, ou wè l rele w bak, li mande sa k genyen. Pase gen zanmi depi w rele l, li konnen gen yon bagay ki pa mache byen. Swa gen yon bagay pou w di l, oubyen yon bagay pou w mande l, oubyen ou bezwen yon konsèy nan men l. Men, Gen zanmi, zanmi ki avèk ou a, nou di, li ka avèk ou pou dezan, avèk ou pou twazan, gon lè k rive, l ap jete l. Pafwa lò, lò lavi ou chanje faz, li menm li tou chanje faz tou, li jete l. Gen moun ki konn, gen moun ki konn tou di w, o, m pa ran, m pa ran w ankò. Sa di ki l pa nan menm nivo avan w ankò, l tou jete l li menm. Olye pou l ta kontan, li jete l. Gade konsa, lè konsa pa dekouraje, petèt ou pa bezwen touye tèt ou, pa di gade kijan entèl trayim, gade kijan entèl sèvi mal avèm, janm konnen m te sèvi byen a entèl, janm konnen m te fè entèl konfyans, ou pa bezwen di tout pawòl sa yo, paske se te yon zanmi ki te avèk ou, men li pa te yon zanmi ki te pou ou, zanmi ki avèk ou a, y avèk ou jodi, y avèk ou demen, kou lè a rive, y ap jete yo. O Men kisa ou dwe konnen, Fè fèt atansyon ak moun konsa paske li ka detwi lavi w e lespri anbisyon ap manifeste sou li kanmenm. E sa w bezwen konnen, Ou dwe fèt atansyon a moun konsa paske li ka detwi lavi w e espri anbisyon ap manifeste sou li kanmenm. O Finalman. Se te yon zanmi ki te avèk ou pou yon rezon kèlkonk e ki te la pou yon tan. E tout sa ou bezwen konnen. Nan twa rezon sa yo, nou ret kwè nou pale sou yo selon sajès Bondye ban nou. Ò, nou di, pa dekouraje nan lavi, kenbe la, konnen byen gen zanmi Ki pou ou gen zanmi ki avèk ou. Or sa k avèk ou yo, yo gen pou yo ale. Men sa k pou ou a, ni nan bon sezon, ni nan move sezon, y ap toujou la. Nou di tanpri, pataje videyo sa yo, kòmante, or abòne avèk chanèl la. Pou plis video ka vin jwenn nou. E se zanmi pa w Jean Baptiste Michelet babay. Ah wi ankò oubyen na pale ankò nan lòt video.